Nan lide pou l te bon fòk li e fòk li riche sa fè Magazin pote pou ou yon show ki rele Tagèt avèk Diddy Lesage. Nou pral analize, kòmante ansanm. Sètadi, ou ka fache, ou ka kontan, depandamman de pozisyon ou. Nou pral Tagèt!
Bonjou, bonswa tout moun depandamman de lè w ap gade show sa a. Se toujou menm plezi a, menm amou an, menm detèminasyon an pou nou pote show sa a pou ou ki batize Tagèt sou platfòm Richès Lakay Magazin nan. Donk ou menm ki poko fè sa, fè sa kounya abòne avèk chanèl nou an pataje, like, kite yon kòmantè pou nou paske se sa kap ede n grandi, kap ede nou avanse pou n kapab kontinye sèvi w. Donk, jan w konnen l deja show sa a, ou ka kontan, ou ka fache, ou ka dakò, ou ka pa dakò depandamman de pozisyon w paske show sa a pase san anestezi. Donk, jis avan n al kòmante aktyalite a, nap kite w ak ti videyo sa a, nap tounen talè.

Nou tounen mèdam mesye pou nal kòmante aktyalite a sou platfòm Richès Lakay Magazine nan nan show sa ki batize Target la jann abitye dil show sa ou ka kontan ou ka dakò ou ka pa dakò depandamman de pozisyon ou paske show sa al pase san anestezi donk jodia n vle pale de Wendy Wendy Traka donk ki se yon rapè ki kite Etchenbay la depi kèk tan. Donk avan Wendyy te kite Etchenbay la, donk li te frape pa foli, nou tout te ka konstate, nou te ka wè l atravè rezo sosyo yo, kote Shishi ki te madanm li t ap kenbe l, paske Wendyy te vle fou l, Wendyy te vle pati, li t ap rele, lèse l al jwenn manman l, li t ap rele, kite l al jwenn manman l, kite l al jwenn manman l. Donk aprè sa, rezo sosyo a fin ap kraze, tout moun ap di. Chak gason ta dwe gen yon shishi nan men yo paske yo wè jan shishi li menm li pat kouri kite wendyy shishi te pran ka wendyy shishi te akonpanye wendyy nan moman difisil yo donk entènèt la tap kraze tout moun tap di konsa fòk chak gason ta gon shishi nan men yo donk se menm moun sa yo tou jounen jodi a kap frape shishi fò paske nan yon pòs wendyy te fè wendyy ta vle fè santi ke oubyen wendyy ta di klèman se fanmi shishi se shishi ki ap manjel. Donk, menm moun sa yo ki t ap di chak moun gason ta dwe gen yon chichi nan men yo, ebyen e menm moun sa jounen jodi a k ap frape chichi fò, k ap tagèt chichi fò paske yo pran chichi pou manman lougawou, yo trete l tout non, yo ba l tout non. Donk, Wendy Traka, anpil moun ap ekri l kounye a, anpil atis ap ekri l, y ap di l konsa ke Etchema la manke l yon fason pou l kapab tounen vin pran plas li nan rap game nan pou l kab sèvi fanatik li yo. Donk, e li gen yon òf tou. Eshane Fresh pwopoze l 100 mil dola pou l kapab fon albòm avèk Blaze One donk nou konn kisa Blaze One li menm bò kote pa l reprezante nan rap kreyòl. Donk tout òf sa yo la, tout demand sa yo la ap mande l pou l tounen donk n ap swiv. Donk nan moman difisil yo, Wendyy pase anpil moman difisil donk anpil moun ki te bò kote l kouri donk bagay yo vrèman vrèman te konplike pou Wendyy nan moman sa e Wendyy te menm fè apèl li te vin rekipere l li di konsa ke Lap toujou bay fanatik yo bon rap men li pap sou sèn sa son bagay nou rete ap swiv nap gad kòman li ap devni paske gen anpil òf nan moman sa yo ke poul tounen oubyen ki se òf Echenn Fresh la se kontra Echenn Fresh la ki se 100 mil dola ameriken donk nap kounya la nou pral touche dosye Wendy avèk Magic Touch donk Magic Touch ki te konn ap fè beat pou Wendy Magic Touch se yon son beatmaker ki soti de nil pa apèn di de nil pa pase. Se pa yon moun nou te vrèman konnen, se Wendy k pran l nan etap zero pase tou pase avè l. Donk si yon moun ka jounen jodi a ka konn Magic Touch, e se gras avèk Wendy Traka donk ki pase avè l ki vin fè l soti de beatmaker a hitmaker. Si l gen yon hit nan men l kounya la, se Wendy. Donk nan moman difisil yo, Magic Touch li menm li pa t kanpe avèk Wendy paske te deja gen dezakò li menm avèk Wendy. Donk depi lè Wendy pa travay avèk Magic Touch ankò, se pa yon non ou prèske tande. Magic Touch, li menm nou ka di Magic Touch te sanse chome paske Wendy pa t travay avè l ankò. Donk Magic Touch li menm, li al fè yon kolaborasyon avèk Steve Gbrahan, li menm ki fè yon mizik pou di Wendy, ki frape Wendy fò nan mizik la e Wendy menm rive reponn, fanatik Wendy yo reponn. Donk sa misye gen la. Donk lè wap gade senaryo ki fèt andan video se tipikman wap wè dam nan li reflete Shishi jan Shishi te konn abiye look Shishi stil Shishi Jeff 3 wa k reprezante ki reflete Wendy wap wè se menm yo menm nan byen ke misye yo pran radyo yo pran entènèt pou yo defann yo pou yo di non mizik sa te la deja se pa sou Wendy yo ye ann fè analiz ki trè klè Magic Touch. Son rapè? Magic touch Li te gen yon hit nan menl kisa magic touch ap chèche Nou pat konn magic touch kòm rapè Sa k arivel te konn konn se rap Men magic touch nou pa konnenl kòm yon rapè kòm yon lidè nan rap Se yon beat maker ke wendy soti avèl de nul part wendy metel nan nivo sa Ok wendy mete magic touch nan nivo sa jounen jodi a se magic touch ankò kap frape wendy fò kap pran plezi nan pwoblèm mwen di donk tout moun ka frape donk nou te ka wèl nan keseswa se sòm fès ke Wendy te patisipe nou te wè fizikman Wendy te bese donk moman sa yo te difisil pou li anpil donk tout lèt sa a Magic Touch e antouraj Wendy e Wendy menm fè yon mizik kounye a e mizik sa kap fache donk pou rezon de copyright se sak fè nou pa fè w tande mizik sa pase konnen gen restriksyon sou bagay yo. E nou oblije pap ka fò tande mizik sa ki se Wendy ap di konsa ke li pap desann valè pèsòn moun. Men lè li tap travay avèk yo se de Wendy yo te depann. Donk efektivman anpil nan nèg yo te depann de Wendy. Gen anpil nèg ki gen hit nan men yo se gras a Wendy ki pase avè yo. Byen ke Wendy lè li tap parèt li menm li te fèl san medya, li te fèl avèk rezo sosyo yo, avèk fanatik yo. Paske medya yo pa t vrèman ankadre Wendy tou. Lè yo vin wè sa l ap fè, yo vin pran travay li an men, ki gen anpil kapasite, ki gen anpil detèminasyon, anpil devouman. Bravo Wendy k ap travay. Donk, sa n vle fè w konprann, èske Magic Touch li menm se yon yit ki ap chache? Èske Magic Touch li menm ap tou rekonèt tèt li kòm yon rapè? Èske Magic Touch li menm, donk, kisa Magic Touch, objektif li kisa l ye egzakteman? Paske yon nèg ki mete w nan nivo sa, ou chwazi frap li, ou chwazi tagèt li nan mizik li, nan difikilte ke l ap travèse, nan moman difisil l ap travèse, ou chwazi fè yon mizik. Mizik sa ou di ke mizik sa te la deja. Poukisa ou t ap lè w t ap travay ak Wendyy ou pa t janm fè mizik sa? Mizik sa pa t janm sòti. Mizik sa pat janm soti e mizik sa projè sa pat la deja ann pa bay tèt nou manti si wap fè yon bagay ou frap yon nèg li atis ou ye frapel frapel byen ke nou poko rekonèt ou kòm yon rapè m pa konn si wap travay eske w tou konnen w son rapè m pa konnen eske w vle konfime tèt ou kòm yon rapè nap swiv toujou eske w panse ke eske wap chache popilarite anplis paske. Apre Wendy fin kite w la ke ou te pèdi popilarite. Donk tout kesyon sa a yo, anpil moun bay Wendy rezon. Y ap di nèg yo te depann de yo, fè santi se engratitid. Wi, wi l gen dwa e wi li gen rezon. Anpil moun ap bay Wendy rezon paske l fè santi nèg yo se engratitid, nèg yo se de li yo te depann. Menm si l ta frape nèg yo, nèg yo pa ta dwe reponn paske yo te depann de li. N ap swiv son dosye k rete pou swiv. Kisa Wendyy pral fè? Wendyy reponn nèg yo nan 27 segond. Nèg yo fon mizik. Wendyy reponn yo nan 27 segond. Fanatik Wendyy yo kontan. Fanatik Wendyy kòmanse ap frape nèg yo, ap bat aplodisman, ap di Wendyy gen mizik pou tout okazyon. Kisa Wendyy pral di apre? N ap swiv. Eske Wendyy pral kontinye reponn nèg yo? N ap swiv. Kòman sa pral ye? Donk sof ke m ta swete nèg yo gon bif. Si nèg yo vle pran yon bif ke yo pran li dwat avè l s on bagay pou yo fè lajan men se pou yon bagay hing hang donk youn vle tiye lòt. M pa ta swete l konsa. Donk e n ap tann desizyon Wendyy tou. Eske l ap tounen nan rap? Eske l p ap tounen? Eske l ap kontinye bay moun yo mizik jan l te pwomèt la l p ap sou sèn? N ap swiv. N ap swiv kòman sa ye. Donk mèdam mèsye mèsi pou atansyon avèk ekout ou. Mèsi paske w te rete sou platfòm richès lakay la jan nou te di l deja ou menm ki poko abòne fè sa pou nou silvouplè pou w kapab rann nou avanse kite yon kòmantè pou nou yon fason pou n kapab wè nan ki nivo travay nou an ye e pou n kapab evalye travay nou an.